Youn nan kesyon k ap fè aktyalite pa bò lakay nou depi 2 jou, se koze po dlo an. Malerezman, yon ensidan malere ke konseye prezidansyèl lan li menm sou tribin Nasyonzini te leve mete nan bouch li. Nou dakò sa pa bon. Nou dakò s on gwo erè. Jiskaprezan tou m ap kesyone prezans gwòsè po dlo sa sou yon tribin kote Moun ap prezante diskou. Sepandan, moun ki konnen m trè byen konnen mwen menm mwen se dènye moun k ap rete sou sa k negatif. Mwen pa moun k ap jete on kivèt ki gen on bebe ki gen on dlo sal. M ap pran bebe a, m ap jete dlo sal la. Donk mwen konsidere ensidan po dlo a ki trè regretab, ki trè malere, ki montre tou pa bò lakay nou fòk nou bay pwotokòl enpòtans. Sètistwa nou se de dirijan epi nou pa konnen pou nou. Envesti nan pwotokòl oubyen pou nou rekrite de konseye pa bò kote nou ki pou montre nou kòman pou n aji, mwen kondane sa. Sepandan, ensidan malere sa pa p fè m bliye bèl kalite diskou sa a Mesye Edgar Leblanc li menm li prezante sou tribin Nasyonzini jou ki te jedi 26 septanm 2024 la. Mwen tande anpil kritik kap fèt, sitou pa bò lakay nou tout moun toujou bezwen entèveni sou tout kalite sijè. Gen moun ki di e ke se ekri yo te ekri diskou lan pou li e alò, eske se li k pou te ekri l? Gwo lidè nan mond lan nou wè kap fè de diskou, eske se yo ki ekri diskou lan? Gen moun ki di tou fòk nou bay moun ki ekri diskou lan kredi. Men non! Di moman ke wap travay, mwen menm mwen te gen chans travay avèk de lidè pa bò lakay nou, Nan kominikasyon si me kon bagay pou yo m pa gen dwa sou li ankò. Se sa bò isit lan gen ghost writer, moun k ap ekri san non l pa dwe parèt. Yo peye moun nan jisteman pou l fon djòb, li jisteman gade stil moun nan, li ekri yon diskou k suivan sikonstans lan, yon premye draf ke petèt yo travay ansanm. Sa se detay mwen p ap rantre ladan l. Jisteman nou gen tandans. Lè sa ki bon, n ap kritike sa k pa bon, men lè nou jwenn sa k bon an tou, n ap chèche tout lòt bagay pou nou pa aplodi l. Mantalite sa li pa bon. Nou se yon nasyon, se youn ki pou sipòte lòt, se youn ki pou ankadre lòt. Ann avanse. Depi kèk tan mwen rantre nan lojik pou mwen tradui de gwo diskou, sitou nan kad kanpay, Elektoral pa bò isit Ozetazini pou m fè nou konprann tout sa ki di yo. Gen moun ki mande m poukisa m pa t tradui sa k ap fèt lakay mwen. Se paske m pa t janm jwenn anyen k serye k t ap fèt lakay mwen, mwen menm mwen pa pale de, ekskize m, de sa k pa enpòtan pou m pa di m pa pale de, nou konprann, n a mete mo nou vle. Donk avèk diskou sa mwen estime pou m pote tradiksyon an kreyòl lan pou nou pou m pèmèt plis moun konprann Kisa k ap di, epi si nou vle yon analiz tou, m ka toujou fon ti analiz apre tradiksyon an. Donk san twòp pale anpil, ban m antre nan tradiksyon diskou la an kreyòl, menm si yo di lakay pa nou, nou gen 2 lang ofisyèl, men nou konnen se yon ti gwoup ki pale franse, la kounya pou m pèmèt tout pèp ayisyen an konprann, sa reprezantan yo paske se reprezante an nou ke nou renmen moun nan ke nou pa renmen li leve pot dlo a met nan bouch nou se nou k lèd li prezante yon bèl diskou tou ki montre ke ayiti dwe reklame souverènte l ki raple etazini ke ayiti te ede l pran endepandans ki reponn Donald Trump de manyè trè diplomatik fòk nou aplodi l bon m tradui l pou nou epi aprè sa na di m kisa nou panse nan yon kòmantè. Mwen dwe atire atansyon nou tou sou le fèt ke youn nan vip chanèl lan, Jetro Demero, te gentan mande tou pou m fè tradiksyon an pou li. Vip ou sèvi. Ou menm tou si w ta vle vin vip chanèl lan, lyen an nan deskripsyon anba videyo sa a. Ekselans,
Mesye Prezidan Asanble Jeneral la,
Mesye Sekretè Jeneral Nasyonzini an,
Medam, Mesye lè Chèf Deta e de Gouvèneman. Ekselans, Medam, Mesye Chèf Leta, Chèf Gouvèneman yo, Medam, Mesye Chèf Delegasyon yo, Distenge Delege, Konpatriyòt. J'ai l'immense honneur. Mwen gen anpil onè.
De vous représenter ici à la tribune de l'Assemblée Pou m reprezante isit lan nan tribin Asanble Jeneral Nasyon Zini, nan yon kafou patikilye de istwa pèp ayisyen an, ki ding, ki fyè, malgre tout kalite tanpèt, ki toujou leve. Premye repiblik nwa mond lan, Ayiti pote nan zantray li fyète yon batay ewoyik pou libète ak dinite moun.
Jodi a Ayiti twouve l nan yon kafou desizif.
Se avèk gwo tonton pwa listwa ak espwa yon avni ki pi bon ke m ap adrese m a nou menm jodi a, kote ke map rele a solidarite kominote entènasyonal la. Dabò pèmèt mwen adrese cho felisitasyon mwen a Ekselans Philemon Yang, ansyen premye minis peyi Kamewoun pou eleksyon l antanke prezidan 79 yèm sesyon asanble jeneral sa. Ayiti kanpe fèm bò kote w e li asire w de tout soutyen li pandan tout manda w lan, afen poutèt pou sesyon sa a kapab yon siksè pou tout ansanm kominote entènasyonal la. Mwen pèmèt tèt mwen salye bon travay ki te fèt pandan 78 èm sesyon, Moun ki te la avan w lan, Ekselans Mesye Denis Francis, ki te soti Trinite e Tobago, li te mennen travay sa yo avèk deksterite, sajès e lidèchip.
Mwen ap pwofite okazyon sa pou m eksprime nan non pèp ayisyen an, Rekonesans nou a ou menm Mesye Sekretè Jeneral Antonio Guterres pou vizit ou an Ayiti. Prezans ou sou bout tè nou an e soutyen ke w toujou bay a demach nou oprè de Konsèy Sekirite a, notalman kote pou nou ranfòse Polis Nasyonal Ayiti an, resant entèvansyon ke w fè an favè pèp ayisyen an, y ap rete, yo apresye e y ap rete grave nan memwa nou. Mwen ap eksprime pwofond gratitid mwen a kominote entènasyonal ke yo bay peyi m pandan tan kriz sa yo. Solidarite sa yo, ke yo manifeste jisteman atravè de inisyativ de sekirite, dèd imanitè, e kote soutyen pou nou devlope, sipò nou pou devlope Ayiti la ap apresye grandman. Nou bezwen genyen koperasyon ki kontini e ki pi byen adapte, konsa Ayiti ap ka rekanpe e l ap ka vini pi fò, pi rezilyans nan mach li l ap fè vè devlopman avèk pwogrè. M ap salye la tout konpatriyòt ayisyen k ap viv tout kote nan mond lan M konnen yo rete atache a peyi natal yo men yo oblije al chèche pi bon lavi lòt kote. Tout moun konnen ke Ayisyen sa yo, yo se de real travayè, mwen vle di yo, nenpòt kote yo ye, Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ak tout gouvènman, Li panse avè yo, ann atandan, gen pi bon kondisyon nan peyi an ki reyini pou yo retounen lakay yo. M ap pwofite salye Amnisti Entènasyonal avèk lòt òganis k ap opere nan domèn defans dwa moun ki ap swiv de prè vyolasyon dwa migran ayisyen yo atravè mond lan. Je me permets, au nom du peuple haïtien. Mwen pèmèt tèt mwen nan non pèp ayisyen an pou m salye fratèlnèlman tout zanmi Ayiti ki fè prèv solidarite anvè migran peyi nou an, an patikilye sa k ap viv Springfield, Ohio, Ozetazini yo. Long istwa zanmitay ak solidarite resipwòk ant de nasyon yo depi lè nou te patisipe nan batay Savannah an 1760. 1919, pèmèt nou di avèk konfyans ke pèp ameriken an li ap rejte tout ensitasyon rayisman k ap fèt kont kominote nou an. Patisipasyon aktiv imigre ayisyen yo nan diferan nivo lavi Ozetazini li tanjib e li trè sinyifikatif. E se nan kontèks sa, Pasyon ki emèje natirèlman nan yon kanpay elektoral pa ta dwe an oken ka sèvi moun pretèks pou yo fè zenofobi, hèn kont etranje, oubyen rasis nan yon peyi tankou Etazini, yon peyi ki bati sou do imigran ki sot tout kote e ki erije l an modèl demokrasi sou echèl entènasyonal lan, mondyal lan. Mesye Prezidan, Ekselans, Medam, Mesye. Tèm 79 vyèm ane asanble jeneral sa a, Pa kite pèsòn moun sou kote, an nou aji ansanm pou lapè, devlopman dirab e dinite imèn jenerasyon prezant e fiti yo, li rezone byen fò avèk defi majè mond lan ap fè fas jodi an.
Tèm sa se yon apèl ijan pou nou fè inite, pou nou kowopere sou plan entènasyonal nan yon kontèks kote inegalite, konfli, kriz klimatik lan li ap egzasèbe vilnerabilite milyon moun ki ap viv sou tè sa a. Alòske anpil nasyon ap goumen pou yo atenn objektif devlopman dirab lan, Li plis ke jamè nesesè pou nou garanti tout vwa, an patikilye sa ki pi marjinalize yo pou yo enkli nan pwosesis desizyon mondyal yo. Tematik sa li menm li revè li gen yon enpòtans ki kapital nan kontèks kriz aktyèl Ayiti ye an. Li enkane esans menm batay nou an pou nou restore pè avèk stabilite, pou nou asire nou ke chak Ayisyen, chak sitwayen Ayisyen, Ayisyèn kapab jwi dwa fondamantal yo. Aji ansanm, tankou e tèm nan li menm li soulinye l, li esansyèl pou Ayiti, paske redresman nou li menm li pa ka fèt plènman san pa gon solidarite entènasyonal. Mesye Prezidan, Ekselans, Medam, Mesye, jodi an mond nou an li konfwonte, l ap fè fas a de gwo tonton defi, de defi ki preyokipe tout kominote entènasyonal lan. Nasyonzini, nan misyon entènasyonal yo pou yo pwomouvwa lapè, sekirite, devlopman dirab, yo retwouve yo nan premye liy fas a kriz sa ki menase non sèlman nasyon ki izole yo men tout limanite. Chanjman klimatik lan se youn nan pi gwo peril epòk pa nou an. Daprè done resan ton gwoup ekspè entègouvènmantal sou evolisyon klima, yo di ke tanperati mondyal lan li deja ogmante danviwon 1,1 santigrad depi lè pre-endistriyèl la, depi peryòd pre-endistriyèl la. Elevasyon ki pwovoke yon entansifikasyon fenomèn klimatik ekstrèm yo, tankou siklòn, sechrès, inondasyon, katastwòf natirèl, an patikilye sa k touche peyi ki vilnerab yo, tankou Ayiti. An 2023, Pwogram Nasyonzini pou le Devlopman, PNUD, li estime a pli de 100 milyon de moun siplemantè ki riske baskile nan povrete, disi 2030 an rezon jisteman de chanjman klimatik yo. Pou Ayiti, li fè pati, ki fè pati de peyi ki ap emèt gaz a efè de sè yo e ki ap sibi enpak ki pi devastatè yo, kriz mondyal lan li egzasèbe difikilte ke nou genyen pou nou gen manje lakay nou, pou nou gen aksè a dlo potab, e astabilite ekonomik. Konfli ame yo menm yo kontinye ap seme destriksyon epi ap ravaje vi moun, selon Ho Komisarya Nasyonzini pou Refijye, moun ki deplase ki oblije kite kay yo li atenn 110 milyon an 2023, yon chif ki pa t janm te rive otè sa. ke se swa an Siri, Ikrèn oubyen nan rejyon Sayèl, kote konfli pwolonje sa yo, yo egzasèbe povrete, yo detwi enfrastrikti e yo antrene anpil refijye oblije deplase. Mond lan, li rete, li pa ka rete inaktif, alòske gen milyon gason, fanm kou timoun ap kouri pou kite kay yo pou vyolans, yo pral chèche sekirite e dignite. Angajman kominote entènasyonal lan li plis ke jamè nesesè pou nou jwenn yon solisyon diplomatik ki pwomouvwa inisyativ konsolidasyon ak lapè. Yon lòt defi ki majè, li konsène inegalite ekonomik ki kontinye ap fouye yon gwo gwo twou ant nasyon yo. Selon rapò devlopman imen 2023 de PNUD, Prè de 1,2 milya de moun ap viv nan yon povrete ki gen plizyè dimansyon. Sa vle di yo pa gen aksè a sèvis ki esansyèl yo, tankou sante, edikasyon, kondisyon de vi ki desan, ki apwopriye. Pandemi Kovid 19 lan li fè inegalite sa yo vin pi gwo kote ke li pouse de milyon de moun an plis vin nan povrete. Pou de nasyon tankou Ayiti, enpak lan li trè devastatè. Avèk yon to povrete ki pi elve peyi nou an li ap fè fas a de defi striktirèl ki pwofon. Men, inegalite yo pa sèlman on pwoblèm ayisyen, yo se on pwoblèm mondyal ki mande de refòm ekonomik global. Annot, defi ki lye a lensekirite avèk ensekirite alimantè, grangou, yo entansifye pandan dènye ane yo. Selon Òganizasyon Nasyon Zini pou Alimantasyon ak Agrikilti, FAO, pli de 735 milyon de moun nan mond lan ap soufri de lafen an 2022. On ogmantasyon ki fè nou pè anpil e ki reflete pètibasyon koze pa konfli yo, kriz ekonomik yo e chanjman klimatik. Ayiti malerezman li pa fè eksepsyon. Pwogram Alimantè Mondyal lan, pam, li resamman soulinye ke prè de mwatye popilasyon ayisyèn nan li nan sitiyasyon de grangou.
Sitiyasyon sa pa sèlman on ijans imanitè.
men se yon menas pou stabilite nasyon nou an. Nou dwe travay ansanm pou nou ranfòse sistèm algrikòl yo, pou nou garanti yon aksè egalego nan resous alimantè yo e goumen kont grangou de manyè konsète e dirab. Anfen, pwogrè teknolojik yo yo pote anpil opòtinite, men anpil menas tou. Akselerasyon devlopman entèlijans atifisyèl lan, pwolifikirasyon de sibè atak k ap fèt, dezenfòmasyon li mete an danje stabilite demokrasi nan mond lan. Rapò Inyon Nasyonal Telekominikasyon montre ke frakti nimerik lan rete on gwo tonton defi avèk prè de 2.7 milya de pèsòn ki pa t janm gen aksè a entènèt an 2023. Ayiti se youn nan peyi ki mwens konekte, ki mwens gen aksè a entènèt, e fòk enperativman li benefisye de yon soutyen pou l konble jisteman frakti nimerik sa a lekonomi e pou l patisipe plènman a lekonomi mondyal nan venteyinyèm syèk la. Ane sa a, Ayiti reyafime angajman l anfavè prezèvasyon patrimwàn komen oseyan yo. Se pou sa mwen ap anonse jodi an avèk anpil fyète Ayiti ap siyen Akò Byodivèsite Marin nan odela de jiridiksyon nasyonal yo adopte 19 jen 2023 e sinyati sa fèt depi 20 septanm 2023. Akò sa se yon zouti krisyal pou nou garanti pwoteksyon byodivèsite marin, pou nou pwomouvwa yon eksplwatasyon dirab de resous marin yo e ranfòse rezilyans eta ensilè yo. Ayiti li detèmine pou l kolabore avèk kominote entènasyonal la pou l asire ke akò sa pwofite tout mond lan pandan n ap kontribye nan pwoteksyon ekosistèm maren yo ke nou tout nou menm nou depann de li. Defi mondyal sa yo nou pap ka relve yo si nou pa gen yon angajman renouvle an favè de miltilateralism e solidarite aksyon e solidarite avèk aksyon kolektiv. Ayiti malgre difikilte l li kanpe li prè pou l kolabore avèk kominote entènasyonal la pou l simonte kriz sa yo e bati yon avni kote gen lapè, lajistis e dinite imèn. Nou kapab, nou pap kapab arive pou, nou pap kapab rive fè sa pou kont nou, se ansanb nou ka fè sa, ke pèsòn moun pa rete sou kote. Ekselans, Madam, Mesye, lè Desalin te pro, lè Jeneral Janjak Desalin, pè fondatè patri nou an te pwoklame endepandans Dayiti le premye janvye 1804, Li te bay dwa moun nan yon karaktè inivèsèl. An dotre tèm, avèk triyonf Revolisyon Ayisyèn nan an 1804, li te lanse yon pwosesis de demantèlman de lòd kolonyal avèk eksklavajis, kote dwa moun, li menm li te dwe sispann inikman De dwa de moun blan, se dwa moun blan pou l te vini, dwa tout fanm, dwa tout gason, setadi dwa imanite tout antyè. Enben se a tit sa, antanke reprezantan Repiblik Dayiti e pòtpawòl ofisyèl pèp ayisyen, mwen santi m nan yon obligasyon pou m atire atansyon dirijan grand pwisans yo sou danje gè nikleyè yo k menase egzistans tout pèp sou tout kontinan. Nan optik sa, o non de Repiblik Dayiti, mwen lanse yon vibran apèl a tout chèf deta de tout lòt peyi manb Nasyon Zini pou nou mande evite imanite, pou nou mande evite mond lan yon peril nan fen sivilizasyon su tè sa, sou latè. Mesye Prezidan, Ekselans, Medam, Mesye, mwen eksprime m jodi an avèk eksperyans de plizyè zane deksperyans o sèvis de mon, o sèvis de peyi m. Pakou politik mwen, li pwofondeman ankre sou istwa Dayiti, li pèmèt mwen travèse anpil eprèv, toujou avèk menm objektif, pwogrè peyi m, fyète, dignite restore, e byennèt pèp ayisyen an ki s on pèp mètri. Mwen te prezide Sena a Repiblik Dayiti an de 1995 a 2000. e mwen te temwen tou de moman kritik istwa politik nou. Mwen wè de trè prè defi ke nasyon sa li menm li fè fas. Angajman politik mwen li remonte a yon epòk kote lit pou stabilite e avèk demokrasi yo te omni, yo te tout kote. Prè lit pou la stabilite e la demokrasi Etait omniprezan. Ojodwi, Jodi an an, an tan ke prezidan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, mwen retwouve m yon lòt fwa ankò nan yon moman enpòtan nan istwa Dayiti, pakou m ansenye m ke rezilyans avèk volonte kolektiv se sèl chimen ki kapab garanti yon avni ki stab e pwospè.
Se avèk vizyon sa a, devouman sa a,
e fòs ke rich eksperyans politik mwen genyen ban mwen, ke mwen angaje m pou m kondui tranzisyon an, e detèmine pou m mennen Ayiti vè lapè, sekirite ak demokrasi patisipativ, lè m pral òganize konferans nasyonal lan e renouvle pèsonèl politik lan atravè eleksyon ki lib, kredib, transparan.
Pèp ayisyen an, malgre eprèv ke li fè fas, li refize kite dezespwa sibmèje l.
Defi yo gen yon anplè san parèy, san presedan. Gen yon vyolans k ap devaste nou, yon enstabilite politik ki pèsiste, yon prekarite ki jeneral e yon povrete ki degradan, Men, sa yo yo poze jisteman anfas entèlijans ak kapasite pou nou aji. Men nan mitan tanpèt sa yo, nou konprann ke, nan mitan tanpèt sa yo, nou konprann ke li gen, nou dwe genyen yon desizyon kourajez, kote nou dwe mete nou ansanm, ini nou malgre diferans ki te ka, malgre diferans pwofond ke nou genyen pou nou kapab relve nou ansanm e mache avèk konfyans pou nou soti nan kriz ki gen plizyè dimansyon sa ki ap aflije nou. Kreyasyon Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon sa se materyalizasyon desizyon sa. Se yon egzanp tanjib volonte nou genyen pou n rekonsilye avèk nou menm. Konsèy lan li rasanble òganizasyon sosyete sivil lan ki soti nan tout tandans politik nan peyi an, Se fwi vrèman long negosyasyon. Li enkane pliralite sosyete ayisyèn nan. Fèy de wout lan klè, restore sekirite piblik, òganize eleksyon lib ak transparant a la fen ane 2025 lan, retabli konfyans nan enstitisyon eta yo. Men pou nou rive fè sa, nou menm responsab nan pi wo nivo leta, nou konnen ke nou dwe konte sou soutyen kominote entènasyonal la. Men dabò nou dwe konte sou tèt pa nou, sou rezilyans pa nou, sou kapasite pa nou pou nou simonte divijans nou a divizyon nou anndan nou, anndan peyi an.
Li enpòtan pou nou soulinye ke rezolisyon pwoblèm peyi Dayiti li repoze avan tou sou zepòl pèp ayisyen an. Se devwa pa nou antan ke nasyon souveren ki mèt tèt li pou nou pran an men desten nou, pou nou simonte divizyon yo e pou nou konstwi ansanm yon avni de pè, epi ki gen pwosperite. Sepandan, responsabilite sa pa tonbe sèlman sou do nou, kominote entènasyonal lan, Nasyonzini, puisans etanjè yo ki souvan jwe yon wòl desizif nan istwa Dayiti, yo genyen wòl pa yo tou nan pwosesis restorasyon de la pè sa a, restorasyon ekonomik lan, devlopman enstitisyonèl yo epi etabli yon eta de dwa. Nan sans sa a, echèk pou Ayiti relve tèt li, li pa sèlman echèk pèp ayisyen. Li tradui osi yon echèk kolektif, yon enkapasite mondyal pou respekte plènman prensip solidarite yo, jistis e koperasyon entènasyonal yo. Se ansanm, avèk yon responsabilite pataje kote tout moun ap jwe wòl yo, yon angajman renouvle, ke nou kapab transfòme kriz sa a an opòtinite epi trase yon vwa dirab vè lapè. Jodi a, Ayiti ap fè fas a yon kriz sekiritè ki grav anpil gang yo ap monte anpil vyolans lan li vin jeneralize enstabilite politik lan plonje nasyon an nan yon eta vilnerabilite ekstrèm sitwayen yo ap viv nan pè yo enkapab pou yo sikile libreman sou tèritwa nasyonal lan pou yo al travay oubyen pou yo voye timoun yo lekòl san risk sitou nan rejyon metwopolitèn pòtoprens lan kapital lan. Sitiyasyon sa afekte tout aspè sosyete ayisyèn nan. Li frajilize enstitisyon an, li paralize ekonomi an epi li minen lespwa pou yon demen ki pi bon. Avni peyi Dayiti menase, 50 pousan efektif gang yo, yo chita nan kapital lan e se timoun avèk adolesan, fi kou ti gason ki ladan. Yo sèvi souvan de pasaj kanon pou kont operasyon fòs de lòd yo. Yo se objè de grav vyolans de tout kalite, ikonpri vyolans seksyèl. Abi e vyolans egzèse kont timoun avèk adolesan sa yo dwe konsidere kòm yon krim kont limanite e ap gen konsekans sou jenerasyon k ap vini yo. Retablisman sekirite nasyonal la se yon priyorite absoli pou otorite ayisyèn yo. Yo plènman angaje pou yo mete fen ak spiral vyolans sa a e restore lòd pou yo kapab garanti a chak sitwayen, chak sitwayèn dwa fondamantal yo genyen pou yo viv an sekirite. Otorite yo konsyan ke lapè ak stabilite se fondman endispansab pou pèmèt Ayiti redrese l, pou retabli konfyans nan enstitisyon yo e asire devlopman sosyo-ekonomik pèp sa a. Nan optik sa a, desizyon Konsèy Sekirite an pou otorize deplwaman minisyon pou otorize deplwaman Misyon Miltinasyonal Dapui a la Sekirite an atravè Rezolisyon 2699 lan se yon repons dirèk de apèl pèp ayisyen an te lanse Misyon sa a, byen ke se pa yon fòs onuzyèn klasik, li enkane angajman kominote entènasyonal lan pou l soutni Ayiti nan lit li kontre lensekirite. Mwen eksprime nan non pèp ayisyen pwofond gratitid mwen a eta ki te kontribye yo, notamman Kenya paske li aksepte asime lidèchip misyon an e m bay gratitid mwen tou a tout lòt peyi ki pote soutyen yo. Fòs sekirite nasyonal yo, avèk apui misyon yo, yo gentan montre de rezilta ki tanjib sou teren an, ki pèmèt popilasyon an rejwenn pwogresivman yon sètèn nòmalite. Men anpil travay rete pou fèt. Ayiti akeyi plizyè misyon Nasyonzini okou dè 3 dènye deseni sa yo, 30 dènye ane, notamman Minustah. Si gen nan misyon sa yo ki kontribye a stabilize tanporèman Ayiti, men genyen lòt ki kite yon eritaj ki lou ak move konsekans pou nou, de alegasyon de vyolans grav de dwazimen ikonpri abi sèk. Seul, bagay sa yo ebranle konfyans pèp ayisyen an nan misyon sa yo. E absans pouswit ki fèt e reparasyon pou viktim yo, yo ranfòse yon santiman denpinite e sa mine efò rekonstriksyon an. Men sepandan li pa janm twò ta pou byen aji e tire leson de pase. An nou repanse apwòch, An nou repanse apwòch lan, Si nou repanse apwòch lan, n ap gen opòtinite pou nou redore blazon misyon entènasyonal yo ann Ayiti e rekonstwi yon avni ki pi bon pou pèp ayisyen an. E se nan espri sa ke nou swete wè ke genyen refleksyon sou transfòmasyon misyon soutyen e sekirite yo an dè misyon doperasyon de soutyen de lapè, sou manda Òganizasyon dè Nasyon Zini. Transfòmasyon sa yo ap pèmèt non sèlman sekirize yon finansman ki pi stab e elaji kapasite misyon yo, men egalman n ap ka ranfòse angajman eta manb yo an favè sekirite Ayiti. Mwen konvenki ke chanjman stati sa, tout an asire tèt nou ke nou pa pwodui menm erè ki te fèt dan le pase yo, ap garanti yon plen siksè de misyon an ann Ayiti. Ekselans, Medam, Mesye, jodi an mwen kanpe devan asanble sa a antanke vwa Repiblik Ayiti, on peyi kote istwa li li inekstri, kote istwa li li lye o zideyo de libète, jistis, ke nou menm nap selebre tout, men Ayiti, premye nasyon nwa endepandant nan mond lan, li se viktim tou de yon enjistis istorik ki non sèlman retade devlopman li, men tou make pèp ayisyen an de yon fado e repèkisyon yo jiskaprezan nou santi yo. An 1825, apèn 21 nan apre ke Ayiti li menm li te pran libète l o pri de yon lit ewoyik, Enben, yo te fòse Ayiti peye yon dèt kolosal a Lafrans, peyi kola, konolo, peyi ki te kolonize l lan, pou yo te kapab rekonèt endepandans li. Enben, ranson sa a ke yo te enpoze l anba menas, li pran resous jèn nasyon sa e li plonje nou nan yon sik enfènal de povrete, kote ke li difisil pou nou soti, donk dèt sa se yon fòm de pinisyon pou radiyès sa ke Ayiti te fè pou l te libere tèt li de lesklavaj e pou l te ise l a la dignité humaine, dinite moun. Enben, penalite sa li enjis, li asfizye potansyèl ekonomik e sosyal pèp nwa lan, pèp nwa ayisyen an pandan plizyè jenerasyon. Nan kontèks sa, kote ke anpil atansyon li menm lap pote sou efò pou yo restore san delè sekirite e reponn avèk imans bezwen imanitè an Ayiti, li enpòtan pou m atire atansyon asanble an sou sekèl pase kolonyal sa ak ranson sa ke yo te fè nou peye an genyen sou nou menm, kòman li ipoteke devlopman Ayiti. Se pa san enterè pou m raple ke Ayiti se sèl peyi ki te peye pou endepandans ke l te Li te pran o pri de gwo batay du feu avec sang, a la vèy bisantnè evenman inedi sa nan tout istwa mond lan, èske l pa ta enpòtan pou nou pwosede a restitisyon montan sa? E se poutèt sa, jisteman, e peyi m nan li felisite l pou pwopozisyon ke li bay pou yon sèten nonb de gouvèneman e egalman sèten ajans Nasyonzini pou aksyon konkrèt an vi de rekonesans, reparasyon e restitisyon tò yo fè peyi an. Ayiti gen konfyans san rezèv nan Òganizasyon Nasyon Zini an, kote ke pilye òganizasyon sa repoze sou lit pou egalite antre lè pèp, mentyen de pè antre nasyon yo, pou l jwe wòl li, notamman mizanplas mekanis apwopriye pou l fasilite yon dyalòg Antre peyi viktim de kolonizasyon yo e ansyèn pwisans kolonyal yo. Waww! Isi an, nan 79 vyèm sesyon asanble jeneral sa, Ayiti, pa antremiz mwen, li la non pa senpleman pou l revandike yon reparasyon, men pou l poze yon kesyon de prensip,

Nou mande rekonesans de yon dèt moral, istorik, e kote yo dwe mete annèv reparasyon ki jis e apwopriye k ap pèmèt pèp nou an pou yo libere yo de chèn envizib pase enjis sa. Ekselans, Medam avèk Mesye, Istwa ansenye nou ke nasyon yo yo pa relve pou kont yo nan izolman, Men se nan inyon, inite tout fòs yo, nan angajman rezoli pou nou bati yon pi bon avni. Ayiti tè sa a ki te ofri mond lan yon senbòl de libète inebranlab, ki ede plizyè nasyon pou yo libere tèt yo de kolonyalis barbare, p ap chèche charite, men jistis, respè de dinite l e de dwa l a yon egzistans ki digne et prospère. Defi ke nap konfwonte jodi an yo imans men yo pa ensimontab. Sa egzije de nou tout yon vizyon ki pataje, yon sans pwofon de imanite komin nou e detèminasyon pou n transfòme kriz an okazyon de renouvo. Chak nasyon, ke l gran, ke l piti, ke l rich, ke l vilnerab, li genyen pa nan avni kolektif sa a antre li men li, nan men l. Se nan entèdepandans sa a ke fòs lan, fòs veritab miltilateralis lan rezide. Ke deba jeneral sa a se yon moman kote nou dwe reyafime angajman endefektif nou anvè lapè, dinite imèn e devlopman dirab,
Paske sa n ap fè jodi an, l ap sone pou syèk k ap vini yo. Istwa ap jije ki manyè nou menm nou reponn avèk defi epòk pa nou an. Ansanm nan yon espri solidarite ak koperasyon nou kapab e nou dwe konstwi yon avni kote ke oken pèp, okenn nasyon pa ret dèyè. Viv Ayiti! Viv la koperasyon entènasyonal! Demen yon lòt peyi! Demen yon lòt mond!
Mwen remèsye nou pou atansyon nou. Waw waw waw mèsi konseye prezidansyèl Edgar Leblanc viv ayiti viv la koperasyon entènasyonal demen un autre pays. M ap ajoute, demen yon lòt Ayiti, demen yon lòt mond. S on mond konsa m ye. Lè sa bon, m ap di l bon. Nan konsèy prezidansyèl sa, mwen gen omwen de bon zanmi, moun mwen te kolabore avè yo. Jiskaprezan m pa janm ekri yon jou pou m ta menm di yo felisitasyon paske nan kontèks sa, m pa optimis ditou. Men sepandan, on si bèl diskou, byen chapante, kote an dis etap, dis pwen kapital, Mesye Edgar Leblanc li menm, li pozisyone Ayiti non sèlman kòm manman libète, men kòm yon nasyon souverèn. Nan premye pati diskou lan li fè entwodiksyon ak felisitasyon, nan dezyèm pati diskou lan li rann gratitid se ki è nòmal anvè la kominote entènasyonal, nan twazyèm pati diskou lan li pale de enpòtans Tèm deba a, e jisteman tèm deba se pa kite pèsòn dèyè oubyen sou kote, aji ansanm pou lapè, pou devlopman dirab, pou dignite moun, pou jenerasyon kounya yo ak jenerasyon k ap vini yo. Li montre enpòtans jisteman tèm asanble an, 79 asanble sa genyen. An katriyèm pwen, li montre li pale de gran defi mondyal e prewokipasyon Nasyon Zini yo, chanjman klimatik, gè konfli ame yo, gè k ap fèt nan lemond avèk konfli ame tout kote, don Ayiti, inegalite ekonomik. Nan mond lan kote gen 2 nasyon ki gen tout resous yo e k ap eksplwate lòt, menm si l pa di l konsa, men moun ki konprann ka tande antre lè mo e li rantre lè liy. Li pale de ensekirite alimantè e li vini avèk de done de FAO e de pam. Li pale toujou nan katriyèm pati diskou l lan pwogrè teknolojik yo e fraktirasyon nimerik kote jisteman li montre ke yo konsyan Ayiti rete dèyè nan koze teknoloji. Donk jisteman si tèm asanble a se pa kite pèsonn dèyè donk fòk gon bagay ki fèt pou Ayiti kapab pozisyone l jisteman. E li pale tou de prezèvasyon patrimwàn komen an, byodiversite marin, e li anonse ke Ayiti fyè pou l siyen yon akò. Donk se sa, Ayiti se peyi sa l ye. Se yon peyi ki manb Nasyon Zini, manb Karikòm, e ki patisipe tou dan de gran desizyon non sèlman di glòb, men osi de la rejyon. Senkyèm pati diskou w lan se kote li raple revolisyon mwen menm se la m santi m ta ret chita nèt e nou kapab wè sa nan vwa m lè m ap tradui l lan. Li pale de revolisyon ayisyèn de 1804 kote ke nou te pran libète nou o pri di san e di fe men nou te trase lavwa libète tou pou lòt moun. pou lòt peyi. E li montre tou, li reponn Donald Trump, kote ke li montre ke e se vre ke nou nan yon fyèv elektoral, men sa pa ta dwe fè moun ap pwononse de absidite. E li di l rete kwè majorite Ameriken pa tap janm dakò ak sa, paske yo konnen Ayiti li menm non sèlman li te ede yo pran libète, m toujou ap pale de sa, la guerre de Savannah, e prezidan, konseye prezidansyèl lan li pale de sa, Donk ayiti ede lòt nasyon pran libète e ayisyen yo, li di sa yo se rud travayè. Mwen menm kòm on ayisyen kap viv deyò mwen retwouve'm. Paske li di li konnen menm si nou deyò pou jan sitiyasyon peyi nou an ye nou oblije ale men nou rete atache e li pwomèt tou pou jisteman pou yo fè sa yo kapab pou sitiyasyon chanje pou nou ka tounen lakay nou. Nou jis ta vle pran prezidan o mo. E an sizyèm pwen li pale de eksperyans li pou l montre ke li pa nenpòt ki, li pa yon japwouv, li pa yon soumoun ki soti de nil pa, men li gen yon triti politik e yon eksperyans politik antan ke prezidan de sena pandan 5 an. An setyèm pwen li pale de. Inite entènasyonal, men responsabilite ayisyèn. Kote ke l pap tann se kominote entènasyonal la pou vin fè tout bagay, selon sa l di nan diskou lan, men Ayiti gen responsabilite pa l tou nan travay pou l fè pou l redrese sitiyasyon l. Bravo! Li pale de responsabilite pataje kominote entènasyonal lan, paske l di w pyès nasyon pa ka redrese yo dan lizolman, e nou konnen kominote entènasyonal lan li gen wòl li pou l jwe tou, li mansyone sa. An nevyèm pozisyon li pale de pwoblèm sekirite anndan peyi Dayiti, nasyonal, men ki se yon krim kont limanite. E efektivman se sa l ye, kote y ap vyole jèn timoun, y ap vyole fanm, y ap maltrete fanm, se vrèman yon krim kontre la deklarasyon dè dwa de lòm, yon krim kontre limanite. An dizyèm pozisyon, e samdi swa m t ak yon zanmi mwen Florida, Nou pat twò dakò sou sa, li te pale de reparasyon istorik e jistis, kote ke li mande pou Lafrans non sèlman restitiye nou, men se pa plis kòb lan, li vle sa fèt de manyè senbolik pou yo rekonèt ke yo te fè nou tò e ba nou reparasyon kil fo. Mwen menm a zanmi m nan, zanmi m nan pat dakò paske l di, tann dat y ap di sa se kisa k fèt? Men nan diskou lan prezidan Leblanc di w konsa ke yo gentan gon komite k ap travay avèk caricom, yon komite de reparasyon e de restitisyon. An nou pran Nomo pou n wè kisa sa pral bay. E li fè konklizyon e remèsiman. E youn nan fraz ki fò, li di Ayiti pa vin mande charite, men Ayiti vin chèche jistis, vin mande jistis e vin pozisyone l pou lapè. Nou t ap tann yon tip de diskou konsa. Mentenan, èske diskou, bèl diskou sèlman sifi? Non. Gen anpil bèl diskou ki fèt deja, byen ke nou gen lontan nou pa wè yon moun dans une posture d'homme d'Etat delivre yon diskou konsa. Ou menm si ou vle rete sou boutèy dlo, po dlo, se ou menm. Men chak sa ou pataje an mal de Ayiti, se lòt nasyon k'ap wè'l. Nou konnen lè lenj sal se lave an famiy. Donk, si gon bagay ki pat mache, men gen 90 bagay oubyen 99 bagay ki bon, donk on diskou byen striktire e byen delivre, mwen menm se la map rete. Mwen espere ke ou te renmen tradiksyon an, mwen espere ke ou te renmen ti analiz sa kem fè pou ou an tou, mwen espere ke ou konprann, mwen espere ke. Ansanm nou menm an nou travay jisteman kèlkeswa kote nou ye, nou gen responsabilite pa nou, nou gen patisyon pa nou ke nou ka jwe. Mwen menm pa m nan se ouvè zye nou. Se pote sa ki pozitiv pou nou jisteman sou rezo sosyo yo. Kote m pa dakò pou n ap pèdi tan nou nan sa ki negatif, men pou nou ap aprann. Si w renmen travay chanèl sa, pa bliye abòne, pataje videyo sa, epi ou ka vin vip tou si w vle. A trè byento pou yon lòt videyo.